Wi men. Kèlkeswa moun nou jwenn nan nap pran li. Sa nap fè la menm? Nou pral anwo a menm? Nap eseye nou nal anwo a papa. An bon ti.
Ann ale papa.

Yo men Alex men, sa w panse men? Ou wè peyi a pa itil nou anyen men. M ta fè yon sòl pou tèt mwen men, epi tou, chak moun ki ban m kòb sòl yo men, epi tou m sanble kòb sa a m sove avè l men, m al nan lòt peyi men.
Ou wè jan m byen la? Ou wè? Si se mwen menm, mwen menm Pèpè, m ta fin pran kòb la. M fon paspò, m fon viza, jiska jodi a. Lè m fin fè paspò, m fin fè viza, m fè youn pou ni Ayiti, ni mwen menm, m tou vwayaje Ayiti san Jovenel pa konnen. Eeyy!
Kòman w ta fè vwayaje Ayiti? Bon, m nan pa vwayaje Ayiti. Ou vle di m li pa pase nan avyon?

Yo menm pa konprann anyen non menn depi maten m poko wè Alex menm non menn evre wi papa. Misye genlè al nan krèy menn. Genlè sa wi menn misye genlè al nan krèy menn. Mezanmi kòm m pa vle al nan krèy wi papa avan yè m al nan krèy m manke mouri frèt. Nan bay pen anba sa menn. Bay ap touye nou.
Yap touye ok yo ka koupe tèt misye nan madanm li menn. Genlè sa wi menn. E pa manti vre non menn. Shit.

E pandan se tan m byen fre, m gon bèl linèt m fèk achte menn. Ah. M pa konprann bagay sa oh menn Ayiti pa bon menm non menn. E kèlè e nan rak la menn. Wap jwenn m poze bò yon kwen mi. Ah. Tann dat sa pou bèl ti fanm paka pase sa map pran se mabouya. Hee. Yo te etenm mwen.
Yo menn sa gen la menn. Respè wi papa.
Sak pase la menn. M poze wi papa.
Ou poze avek kabare sak nan djo la. Sou moun ap vin di l kabare menn. Sou moun bon kabare nan djo vre. Ou gen yon pa konn kot linèt sa soti. Prezan ti.

May vann an ti pa el bò lakay la wi.
Li bon gou piyel. Men Li sa fèt si Bay la fin bon piyel li meziyel. Li se dim 300 dola bon mwen. M pa prann. Li fin fout vin a tenis lan m pa fout bay tenis la. Nèg la di oe 300 dola ban mwen. Gade egare menn. Gade m egare gade kijan m egare a. Epa misye ap vin eksite sou mwen. Ap vin eksite sou mwen map si eksite. Menn ui menn. Gadon pa konn kob. Non m balanw kob non m balanw kob dim kob.

Ou bay bwa vre wap jide nan krèm. Ou ta tou fanm ou ta bay dekale figi w. Mwen pa tete te avèl ak tete papa. Ebyen pou pa dekale figi m si fanm nan renmen m.
Kè fè mal o zoe. Anbe kabare a gen rezon avan baz. Oh ebyen menn pat konnen. M resi pran gaz. Shit sa m nan fè la. Ebyen talè m pral soti la. M pral soti.
Kevin sa k pase la men? M anfòm wi menn, e ou menm menn? M byen wi menn.
Epi apèn m ta va sòti la e menn ou vin kote m menn. Ebyen kote w vin la wi menn? Kyèt menn. Yo menn konn ou s on gwo bòs nan zòn nan menn. Yo di ou s on gwo bòs nan zòn nan. M vin kote w baz, m konnen ou konn iskini boutalon tou, m vin kote w pou iskini tenis a wè. Oh!
Kote tete yo pase yo skinny gen di men. Sa vle di sa pa ka skinny?
Yo baz yo pa skinny pant tenis baz e pantalon yo skinny tande frè. Pantalon selman skinny? Wi. Sa pa ka skinny wè depi w poko skinny sa baz ou poko bòs ou poko bòs. Kòman m poko bòs la menm? Ou poko bòs baz.
Ah monchè Kòman m poko bòs la m pwofesyonèl m ye wi frè. Sa fè pou ou pwofesyonèl? Ou pwofesyonèl ou pa ka skinny sa?

Ajan mwen fè. Mwen tout an ki. Ki vòl fè isi. Ap gen vòl.

Yo bèlj. Sa k genyen?
Sa w renmen k gen nan men w?
Wi. Aprè m di m bèlj m santi m kòm sa fè m nòmal. M di manman an ba m yon randevou tèl lè. Li di ok pa gen pwoblèm l ap vin pote m. Kounya m di a ban m tou prepare m pou m ka rive devan machann m di fò m rantre pi ta.

M te rive kot doktè a baz. Doktè a fè operasyon mwen doktè a di matris mwen tonbe. Woy! Oh! Ou pa di anyen la baz. Bon, ou wè m depi lè m fèt baz. E jodi a m resi konn manman vyèj. Woy! Jezi!